a, sa depan de kote wap gade video a, pa bilye ke ou branche avek Enfomatik, kote nou pote nouvel pou ou maten an kap pase nan peyi ou, nouvel nap ba ou san manti, san fos kote avek bon verite. Kote la polis li menm li te arive arete ti jèmen, yo metel nan prizon, yo bat li avek bon kout baton, byen mastinel. Epi kote san tap koule nan bouch li, se yon move moman ke li te pase paske li tap reklame dwa pèp la kont moun kap kidnape yo. Pandan lapolis tande sa yo menm yo te arete l, yo te byen maltrete l. Yo te menm repete pawòl sa ke nou pral tande la a tout lajounen, nou paka nan yon sèl bagay petro karibe petro karibe ebyen nou pral mennen yo nou pral jije yo menm pou nou kapab genyen kanpo avèk bagay sa yo mezanmi ki kote ayiti prale nap mandew siw poko abòne avèk chanèl sa silvouplè prese fè sa pa bilye aktive ti klòch la a chak segond ke nou voye yon video lap tou tonbe pou ou ebyen nap evitew koute video a ansanm avèk nou. Tout bouch li ak yon seri gwo douk nan tout kò li. Sa fèt sou yon seri de moun ak òganizasyon nan sosyete sivil la. Se avèk anpil dlo nan je nou te rive wè kamarad nou Ti Jèmen nan prizon Kanapevè yè kote l te benyen ak san mezanmi nan tout bouch li ak yon seri gwo Douk nan tout kò li, jan nou te wè sa, te parèt vizib nan figi l ak jan li t ap tranble tèlman polisye asayan yo bastonnen li epi maspinen l kraze zo l. Bon, mesye sa yo pa jennen, mesye. Gade, men gang pran peyi a. Moun pa ka viv. Moun panike. Men yo maltrete yo, yo touye yo. San responsab polis la pa leve ti dwèt pou yo nan vilaj de Dye. Alò jounen jodi a son pèp san defans challenger popilè ki sou beton an kap mande respekte atik 234 pwen 1 konstitisyon an kap di aba kidnaping alò se sou yo lapolis gen fòs Mesye, nou pa santi n jennen lè n ap fè, n ap maspinon moun san defans, epi pandan tan sa a, je nèf an fanmi e alye se lè yo vle, yo fè masak toupatou, lage kretyen vivan atè, epi nou tout pa ka fè anyen, nou kwaze bra n. Mesye, hum! Nou ta wont tèt nou. Donk se tankou, alò jan nòt Challenger popilè a di, zak mayspinay sa yo se tankou sa te konn fèt sou Duvalier lè nou te ritve tou prè li pou n fè ti pale ak li se sa yo te konstate. Li te fè nou konnen se yon bakòp ki toujou sou chandmas la ki arete l san rezon pou ale pi lwen li fè nou konnen gen yonn nan polisye sa yo ki te di l Kòm li pa vle kite Jovenel trankil yap tou fini ak li donk se nèg ki fè pati de team Léon Charles yo epi menm kote a se konsa li tap pran kou nan men polisye sa yo ki kagoule jouk li rive bay san nan bouch li pou pozisyon politik li ak revandikasyon ke li kenbe ak batay lap mennen kont sistèm nan. ak pwotestasyon kont kidnaping k ap fèt sou pèp la, spesyalman kidnaping ki fèt sou pè ak mè relijye yo ki anba men ravisè yo, polisye te ale pi lwen pou yo te fè l pou yo fè l rezon yo pa yo pral touye l Yon te repete tout lajounen li pa non yon bagay pwosè Petrocaribe, pwosè masak Bèlè, Lasalin, yo pral jije yo menm pou kapab ba yo lapè. Yo anmerde yo ak koze sa yo, se sa polis yo ap repete. Alò, pou wè ki tip de polisye nou genyen, pou wè lè peyi sa a vrèman chanje, si se pa yon epirasyon. Pase gen anpil nan yo k bon, men, monchè, m pa konnen sa rejim phtk a fè a lapolis nou an. Dayè, gade fòm de direktè l ap met nan. yo kenbe Ayiti an otaj e se gang, gang sa yo ki alye o pouvwa sa pa deranje yo lè yo ap di sa wi e nan sans sa Challenger popilè ap mande èd ak sekou tout òganizasyon dwa de lòm tankou rnddh, fjkl, POHDH, Jilap elatriye fas ak anlèvman sa polisye asasen yo fè sou kamarad nou Germain Carl Henri Baptiste Jean Baptiste, Ti Jèmen, ki sibi swadizan yon arestasyon ki se yon anlèvman, konviksyon politik li ak revandikasyon li genyen l ap pote kont diktati Jovenel Moïse la. Donk moun ki siyen se Reginald Dumé pou Challenger popilè. Wi alò atik sa a m ap pale w la wè li soti nan Le Figaro, Le Figaro, Haïti, un pays à la dérive, gangrené par les gangs armés liés o pouvwa. Sa pa deranje yo men donk yo kontinye ap mal maspinen moun. Epi lòt fè nan aktyalite a nou sonje nan semèn nan genyen on seri de òganizasyon prestigyez nan sosyete sivil la ki te ekri ekri René Sylvestre ki prezidan konsèy siperyè

ki soti avèk tout respè nou gen pou òganizasyon yo site ki ta nan eleksyon pou voye moun nan CSPJ an, men mezanmi, men mezanmi san nou pa fè pèsonalite, lè map gad on seri d'òganizasyon koni, respektab, respekte nan sosyete a,

Pierre Vilus, Rezo Nasyonal de Defans dè Dwa Imen, Marie Rosy Auguste, ki gen Pierre Esperance, tout moun sa yo, Gédéon Jean Card, Fabiola Brignol, Gar, Freud Jean Paz, Marie Dilia Lemaire, Moufed, Sabine Lamour, Sofa, Père Gardy Maisonneuve, SKL, Marie Ange Noël, Fanm Deside, Roland Roisenberg, ki se nan Gaz, EF Gaz e Daniel Magloire Kay Fanm, tout òganizasyon sa yo, san konte Edouard Paul pou Conan, Elvire Eugène pou AFASDA, Romulus Jules e pou pou VHDH. Alò lè tout òganizasyon de renon sa yo ke nou konnen k ap lite nan sosyete a depi konbyen tan? epi yo yo pa konn, yo pa reprezante nan on swadizan chwa Renan Hédouville t ap fè pou l voye moun reprezante dwazimen nan CSPJ. M sot di l talè a, se pa ke nou pa respekte òganizasyon m tande yo, men m ap di ke m pa konn prèske pyès ladan yo. Donk sa, jan on zanmi ekri l la, s on peyi ke nèg yo vle aneyanti. E Renan Hédouville mete mas li atè, paske se yon bann konkèt demokratik ke nou fè la a, ke w ap pase anba pye. E lè m ap gade yon lèt ke w ekri, yon lèt ke w ekri Renan Hédouville, kote w ap pase tout òganizasyon sa yo nan betiz, alòske wòl ou kòm protecteur du citoyen se ta travay avè yo, w ap pwovoke yo, ou ou prèske montre ke w gen yon kont pèsonèl a Pierre Esperance, sa a se yon bagay ki archi grav, m panse nan pozisyon ke w ye la a, se yon pozisyon okontrè ki ta dwe a lekout, ki ta dwe avèk travay avèk tout òganizasyon de, paske demen w pap pwotektè di sitwayen, tout òganizasyon sa yo w ap atake la yo, y ap la, y ap la, donk ou konnen ke w gen yon minimòm respè. Pase lèt ou a m ap gade l m pase s on lèt ki gen awogans ki tankou s on moun ki santi l byen kore pouvwa phtk dèyè do li li byen kore antouka frè m si w ka resezi w m panse se pi bon bagay ke w te ka fè dayè ou bay peyi a move kou deja nan afè al travay anba anba ap fè senpozyòm pou ou a fon referandòm ke w konn peyi a pa ladann. Pandan tan sa a, gade sitiyasyon n ap denonse. Gadon jenn gason ke nou konnen t byen, paske m toujou wè l sou Channmas la tout dime, m konnen li konn nan radyo a tout tan, gade pou yo pete bouch li a kou, se la a pou w ta kouri. Se la a pou w ta va l kouri nan komisarya Kanapevè pou w desann, defann dwa moun. Men se pa bagay sa wap fè, se afè vye konstitisyon, Jovenel bezwen bagay se nadan yo ou angaje, antouka.